Tout tout tout pòdepezen e pòdepezenn yo, mwen salye fanmiy mwen yo, mwen salye zanmi mwen yo, tout moun ki rekonèt mwen ak tout moun ki pa rekonèt mwen, mwen salye zòn Miryam, zòn Fatima, m trè trè emosyone paske se zòn mwen, se radyo lakay, m santi m vrèman gen yon akèy ki rive m vrèman anpil anpil emosyon anpil emosyon, mèsi anpil ou byen pale felisitasyon pou pwal mwen tou.

E moun ki pa konnen w yo, oditè ki pa konnen w yo, ki sa ki te kapab atire yo pou yo konnen kiyès ki Ilyana Joseph?
Bon, e jan ou di, m soti nan vil Pòdepè, nan yon katye ki rele Miryam, e se dezyèm katye, M kwè youn nan katye ke li trè koni paske li son katye ki nan mòn, an ti nan Pòdepè. E m te grandi jiska 1996, m te grandi nan zòn sa. M te, apre m te kite zòn nan paske m te marye avèk yon Italyen ki te soti Itali, ki te pase nan zòn nan tou, ke tout moun konnen. Anpil moun nan zòn Pòdepè, nan vil la konnen l tou, paske li se, yo te konn rele l Blan Mannan. Epi, m te grandi nan katye sa, kote m te trè aktif depi m te timoun nan anpil aktivite, paske m te al lekòl kay frè yo, m te toujou konn patisipe nan gwoup pou sosyalize, nan gwoup koral, te gen yon gwoup ki te rele Ayiti Talya, se pou sa tou, se kote sa tou m te rekonèt mari m tou, se te gwoup. Italyen ki konn vin fè benevolan, aktivite avèk timoun yo an ete. Sa vle di depi m piti m te trè aktif nan zòn nan tou. M te renmen fè aktivite, sosyalize ansanm avèk lòt moun yo, avèk anpil zanmi m genyen ki nan zòn nan e ki pa la ankò. E lè m fin kite Ayiti, m te vrèman regrete paske m te jèn anpil anpil, paske m te kite Ayiti a laj de prèske 19 an. Oh wow. Sa vle di m te trè jèn. Mhm. M te trè jèn. E men pou m pa t kite sa ki rele lyen m gen avèk zòn mwen paske m renmen zòn mwen, m renmen peyi m, m renmen zòn mwen. M te fè sa k toujou ki rele yon pakou kòman m kapab fè pou m toujou kenbe sa ki rele yon koneksyon avèk Ayiti, avèk zòn nan sitou Pòdepè. Ok, E m trè te byen. vin fè sa ki rele yo. Wi, wi. Mhm. Ok, donk E arive an Itali, kòman eksperyans lan li menm li te ye pou ou? Premye
premye sansasyon m te genyen nan jou m te kite Ayiti paske se te premye peyi m te wè nan lè m paske m te jèn lè m te kite Ayiti premye sansasyon m te genyen se yon sansasyon de kòman yo di sa bagay yo chanje tout te tout lavi m te chanje paske premye bagay m te wè yo te fè ki toujou ban m panse Se te lè m rive lakay la, nan kay kote m te desann, kay fanmiy mari m nan, premye bagay yo te fè m antre, m wè yo te fèmen pòt, m tande kle a fè klak, klak, yo fèmen pòt e sa se deja yon siy pou mwen menm paske nan zòn kote m soti nan Miryab, lè m te grandi, genlè gen timoun kounye a nan zòn nan ki pa konn bay konsa men tout kay te ouvri, tout pòt te ouvè, tout kay se pòt pou vwazinaj lè rantre soti, pa t gen bagay fèmen pòt. Pou mwen menm se te deja yon jès ki te vrèman, m toujou sonje jès sa a toujou. Epi sa ki te rive m tou ke m te, lè m rive nan èpòt m te gen tout fanmiy li ki te vin akeyi m, e te gen yon batèm jou sa, tout moun soti nan batèm nan vin akeyi m, premye bagay m te jwenn kòm akèy tou nan machin kote yo te vin akeyi m nan machin nan, e tan l te ba, e tan l te piti m sanble tankou te. Tankou ou te chita sou yon ti kab, yon ti bourik, non? Yon ti bagay ki va, paske nou menm, nan, bay pawòl se. Yo gen souvni, yo fè m anpil souvni toujou, yo ban m anpil souvni paske m te soti nan yon zòn, m te piti, m te jèn e m te abitye wè gwo machin, gwo djip avèk gwo woul kawoutchou. Epi ankò, kat yo toujou ouvè, lè antre, sak sòti, sa vle di vwazinaj ou bezwen antre, ban m yon ti dlo konsa. Epi lè m vin wè tout akèy sa yo, tout chalè sa yo, amou sa yo ke yo te ban mwen, m pa t abitye paske m te gen yon lòt kilti, m te gen yon lòt abitid. Sa te rete nan tèt mwen epi se vrèman vre piti piti m vin konprann kilti pa m pral chanje. Sa vle di m rive, m te kòmanse konprann, m kòmanse panse ke bagay yo pral chanje vrèman vre e nan menm jou m rive avèk tout fatig ki te genyen, vòl, Long vol paske te gen nou te gen 2 eskal soti ayiti rive gwadloup aprè gwadloup rive pari chanje avyon aprè lòt vin rive avèk tout akèy sa yo m sot esplike w la e pou fè sa ki rele premye bagay kem te sezi tou se Akèy avèk yon ti aperitif tankou bon yon ti goute yon bagay konsa mwen m panse m desi m manje lè m tande aperitif fini epi l rive 8 è di swa yo di m a nou pral soupe avèk tout moun sa yo m di yo di m nou pral soupe nan restoran nan tèt mwen m di genlè m pa nòmal paske se pa nòmal yon bagay konsa paske m santi m manje paske pou mwen menm yon moun ki soti nan pòdepè nan miryam. Fin goute, manje, tout bagay konsa epi yo di w ankò ou poko soupe paske sa se te aperitif. Alòske bagay sa yo ki rete toujou nan tèt mwen kòm souvni, kòm ki montre m ke gen bagay ki pral chanje, ke m desann de kèk kilti, kèk bagay ki te chanje. Sa te vrèman banm anpil anpil anpil chanjman de peyi m kilti a ki diferan men se bagay ki bèl tou aprè sa map esplike nou sa ok kounya la ou rive an itali fanmi lan apresye w men yo pat gade sou koulè w yo pat gade sou koulè w sou fason ou yo pat gade bay sa yo
Bon nan premye akeyi yo daprè mwen menm fanmiy lan non mkwè yo te trè kiryez paske si tout moun sa yo ki te nan batèm nan se te fanmiy marim yo te vini wè mkwè se pou kiryozite paske an itali e 30 an pase se pa yon moun ki marye avèk yon nwa e se te yon bagay ki Se pa t kòman di sa òdinè, sa vle di se kanmenm se yon istwa non, sa fè istwa. Epi tou pou jous kounye a se pa tout fanmi ki gen tankou yon moun ki marye, kounye a gen plis kanmenm koup miks men se pa t yon bagay ke yon moun te konn wè fasil non, sa vle di se yon bagay ki te ouvri anpil kiryozite moun yo. Men m pa t santi sa ki rele sa vle di yon diferans paske. Diferans la sèlman m te santi l nan lang lan, paske lang lan li vrèman se yon baryè, paske nan menm mo, nan menm akèy sa yo te gen anpil chalè, m wè gen anpil lanmou, yo te anvi wè m, anpil moun ki pa t konnen m, se gwo akolad, eksetera men difikilte a se nan lang lan. Lang lan se youn nan pi gwo baryè ki bloke w. Sof ke lè moun yo vin wè w, selon mwen menm, ou santi w yon ti jan jennen, ou anbarase paske ou pa abitye.
Vwala, m pa t abitye, epi gen yon lòt bagay ankò nan kilti nou ke m te grandi an Ayiti nan Pòdepè, nan Miryam, gen yon bagay ki m te leve nan tèt mwen toujou, yo konn di w pa gade granmoun nan je.
Majorite moun sa yo ki te vin akeyi m nan yo te granmoun.
Ou pa ka gade yo, pa gade yo nan je.
Sa vle di se yon gwo sansasyon ke Kòman ou di sa? Se pa timidite l te ye, men se te kiltirèlman, mantalman, valè pou bonè l. Vwala.
Se te yon sòt de respè, epi m pa t pale lang la, alò moun nan ap pale, epi tèt mwen te, kòman ou di sa, tèt mwen te koubi, m koubi tèt, paske m te leve, yo toujou di m. Piga m gade granmoun nan je. Granmoun nan je, ya, ya. Sa a pou nou menm se. Alò, gon ti bagay tou wi, mari w, mari w te kapab ede w konprann sa a tou. Men kòman kilti a ye, men kòman peyi a fonksyone, men petèt, li pa t janm teni kont de sa, li pa t janm di w sa petèt, ya. Ok. Men kounye a la. Wi, li, li, li, li te esplike m sa, men pwoblèm ki genyen lè w fenk rive, li pa esplike w sa avan paske li pa ka konnen yon reyaksyon.

Oubyen ou te rankontre avèk lòt nasyon ou kapab di ki se frankofòn okel ou kapab òganize ou poupale? Bon, isit pat gen vrèman anpil anpil etranje. M te gen chans rankontre yon premye ayisyèn ki te viv avan m isit nan, se pa nan menm vil la men se bò kote m, se 10 minit de bò kote m ap viv. E li menm, elas, li pat pale kreyòl ankò paske se yon dam ki te. ke m te ede l chèche jwenn fanmiy li an Ayiti apre dèzane lè m te fin rive. Paske li te pèdi kominikasyon avèk fanmiy li, menm fanmiy li soti nan Pòdepè apre m te vin dekouvri ke fanmiy li, youn nan fanmiy li se te yon pwofesè lekòl mwen nan lise a alafen. Men se dèzane apre nou te vin dekouvri sa. Sa vle di m te gen yon chans pou m rankontre yon Ayisyèn. Se premye ayisyèn ke m te rankontre, men li pat pale kreyòl, sa vle di difikilte a omwen pou premye 1 an yo se sèlman chèche konprann len ak lòt. Li te melanje fransè ak italyen ak kreyòl pou l fè m konprann. Men sa te ede m anpil paske m te wè genyen yon lòt, kòman yo di, fimine, yon lòt moun ki sanble m, yon lòt nwa ki marye avèk yon italyen, sa vle di sa te ban mwen sa ki rele di kouraj pou kòmanse pou M pa adapte m toujou. Sa te montre m ke m kapab vin entegre m paske li pale italyen. Se toujou yon egzanp wi lè ou gen yon moun ke ou kapab gen yon egzanp sou li. Sa vle di li montre w kisa ou kapab fè. Mwen m pa t gen chans pou m te jwenn yon kominote, m pa t gen chans pou m te jwenn yon asosyasyon pa egzanp konnya. Se tout yon lòt yon lòt moman konnya la. Paske timoun ki soti an Ayiti konnya a yo konnen ki sa yo kapab fè, yo konnen ki moun yo kapab kontakte, yo konn ki chemen pou yo fè. Yo deja jwenn yon koneksyon deja non ki kapab ba yo kèk enfòmasyon anplis. Men mwen menm m pa t jwenn sa lè m te vini. Men m te gen yon sans avèk mari m paske mwen menm mari m li te viv an Ayiti, li te viv Pòdepè nan Miam, li te pale kreyòl. Sa vle di. M te deja gen yon moun ki konprann kilti m, ki se menm si li te gen po blanch lan, men li menm se yon Ayisyen, Blanman nan, nan sa jan nou konn rele.
Nan sa jan n konn rele yo a. Ok, ok, trè byen. Vwala. Mentnan, nan lavi sosyal, kòman ou kòmanse ap avanti, kòman ou te kòmanse al avantire ou jiskaske pou rive jounen jodi a kòm asistan mè nan peyi Itali? Nan vi sosyal ou, alò e pa vi prive ou non, byen antandi, se vi sosyal ou. Kòman w kòmanse ap chita avèk yon seri de moun, sitou m konnen nan zòn kote w ye a pa vrèman gen anpil nwa, men kòman w te kòmanse ap pral akiltire ou epi kòman apresyasyon an li menm li ta pral ye pou ke ou te kapab vin rive rive jiskaske w rive kote w rive la jounen jodi an? Mwen te kòmanse avèk sa m te jwenn nan sans ke se m te reflechi kote m sòti a. ki sa m te kite kilti pa m epi sa m te wè, sa m te rive jwenn isit, jan m te di w m te sèlman jwenn yon dam ayisyèn ki pa t pale anpil kreyòl nan tèt mwen, m di a men kòman kòman fè se yon sèl moun ki la e li pa pale kreyòl kòman m pral fè pou m ki pou m mete m sa ki rele an lyen an konesyon toujou avèk zòn mwen yo alò tèt mwen te kòmanse ap travay menm si m te gen yon fanmiy bò kote m epi m a. Nou kòmanse panse petèt se mye pou nou kapab fè sa ki rele yon koneksyon avèk moun ki travay ann Ayiti, moun ki konnen Ayiti. Nou te vin dekouvri gen pwojè ann Ayiti, gen Kamilyen yo ki gen pwojè ann Ayiti, yo konn peyi a. Tout moun ki gen yon lyen avèk Ayiti, nou te kòmanse chèche yo pou nou kapab fè sa ki rele yon konesyon, sosyalize ansanm. E aprè sa, m te avèk timoun mwen ki te vin fè, nou te vin kòmanse. Fwaye a te kòmanse ogmante avèk premye pitit mwen. M kòmanse sòti ale nan pak, rankontre lòt nasyon. M te vin dekouvri kòmanse gen lòt etranje, gen kibèn, gen afrikèn. E kòmanse echanje avèk yo, kòman yo viv peyi a, sitiyasyon chanjman peyi, kilti a. Epi la. Aprè sa, m te vin kreye sa ki rele yon lyen avèk kèk Ayisyen m te vin dekouvri ki nan peyi a menm si yo pa prè m, yo nan lòt vil. Nou te mete sou pye yon sa ki rele yon asosyasyon pou nou kapab fè sa ki rele yon konesyon menm si nou pa pwòch. Nou te vin kreye, fonde ansanm, nou vin fonde ansanm yon asosyasyon ki rele Ayiti Italya. Ayiti Italya te deja nan zòn miryam mwen paske se yon non ki. ki te ini anpil jèn nan zòn nan, e se ladan tou ke m te grandi, ke m te aprann sosyalize. E alò lè non asosyasyon Ayiti Italya te vin chanje, li vin chanje nan yon lòt non, epi m di non, asosya, non sa a m ap toujou kenbe l paske se yon souvni pou mwen, pou anfans mwen, pou nou kapab toujou rete nou an konesyon, e pou moun ki rive kapab konnen ke li egziste. Alò nou te vin fonde asosyasyon sa a an 2009 vrèman. avèk fanmi ayisyen ki viv ann Itali epi italyen ki travay ann Ayiti e pou echanje fòmasyon yo pou nou kapab fè sa ki rele detanzantan kèk aktivite nan dat kalandriye nasyonal yo, fèt di drapo, 18 me, 18 novanm, echanje, rankontre, manje ansanm. Epi se lè sa m kòmanse konprann sa ki rele sans de kominote a. Alò, lè m vin jwenn. yon wout ki pi lib pou nou kominike avèk Ayisyen ki sou tèritwa a. Italyen kòmanse dekouvri ke gen yon ti kominote kanmenm ki egziste sou tèritwa a. Epi an 2010 vrèmanvre, avèk tout pwoblèm ke Ayiti sot pase avèk katastwòf e tranblemanntè a, e yo vrèman chèche sou entènèt vin gade, gen a gen Ayisyen wi akoz de non asosyasyon an, yo vin. e konsantre yo sou nou pou mande nou enfòmasyon, ki sa k ap pase ann Ayiti, kòman fanmi nou ye, e se la nou kòmanse vin grandi, e non asosyasyon an vin kredib, yo vin konprann ke gen kanmenm Ayisyen sou tèritwa italyen an, nou kòmanse bay enfòmasyon, e la tou, m pati de la, se paske pou m te kapab montre, kesyon w te poze m avan, kòman m fè rive kounye a nan minisipalite kote m ye, m pase pa asosyasyon, m te deja grandi nan Ayiti Italia depi. Pò de pè m konn sa ki rele sant kominotè a lò m di a kòman m kapab fè konnya la e pou rantre sa ki rele tou o sèvis pou m bay sèvis nan tèritwa kote m ap viv la pou m mete m a dispozisyon pou kominote kote m ap viv la ki akeyi m paske nan vil kote m ap viv konnya se yon Se dezyèm kay mwen, se dezyèm kay ki adopte l lan. Alò, kounye a, kòm m ofri sa ki rele ni pou Ayiti, m chèche yon lyen, m vin jwenn yon konesyon, m an sèvis, m mete m a dispozisyon pou peyi m, kòman m ap fè tou pou m mete pou m fè yo konnen ke mwen menm m soti Ayiti, m nan zòn lan tou, m ta renmen bay disponiblite m an sèvis pou kominote a. Epi vrèman vre, m kòmanse. Wi. Apre m kòmanse patisipe nan tout aktivite, al swiv aktivite kiltirèl nan zòn nan, pale avèk moun, epi yo vin rekonèt mwen kòm asosyasyon M Soti Ayiti, yon chanjman de relasyon, epi m te fè yon manb nan pati politik demokrat kote m ye nan vil la, e sa fè. Se sa li mande m, èske m pa ta renmen mete m a dispozisyon vil la e pou kominote a pou m kandida kòm konseye minisipal. Epi m te vrèman reflechi e an 2019, m te premye kandidati m se te an 2019, vrèman vre e administrasyon an te pase tou men ki te mande m nan li pase, m pa t antre nan premye. premye pati a, premye senkan, epi m vin rantre an 2024 la. Sa vle di depi prèske dezan, e yo te remande m sa ankò, m te di poukwa pa, epi m kòmanse vin ap pasyone m, you know, politikman palan, m vin kòmanse ap pasyone m, m di kòm e vil la m kòmanse konnen l byen, fanmi la m kòmanse kreye l la, e m ap mete m a dispozisyon pou m kapab bay sa ki rele.

pou komin nan tou paske pou yo menm se yon istwa paske se premye etranje premye etranje an jeneral se pa sèlman premye fi oubyen premye fi nwa men se premye etranje ki eli e ki nan yon pòs elektif nan minisipal se ti motolini se sa se deja se te yon chwa ki ok men kòman kòman yo rive padon kòman yo rive òganize eleksyon sa oubyen ou di mwens kòman yo rive òganize eleksyon nan an Italie eske se menm jan avek Haiti kote moun al kole bilten e moun vini ou byen eske gon lot fason yo fè li ki permet rive eli via ske majorite ou se su ke yo te gen kandida an fas ou e pi kandida sa yo se Italien dorijin yo ye yo pa eli e pi ou menm kom on etranjè e pi vwala e moun nan zon nan malgre yo se Italien dorijin e pi se la yo fèt e pi yo plis votew yo pa vote moun ki te an fas ou a ki sak te pase egzateman ki te koz la. Oh isit avèk Ayiti m kwè lwa yo se parèy nan sans ke sèl bagay ki diferans ke isit yo poze w kòman w di sa yo poze w kesyon avan ou reflechi pou w dakò ou pa dakò pou w poze kandida paske Avan m te di wi, m te genyen sa ki rele yon pwogram, yon objektif nan yon ti pwogram m te genyen pou zòn nan, e pou ki rezon ke m t al poze kandida politik, èske pou ki sa moun. O, nan komin, nan minisipalite a, w ap pale de minisipalite kote w ap viv la, ou te gen yon pwogram pou li? Wi, wi, wi, m ap pale nan, wi, nan minisipalite kote m ap viv la, men li parèy pou tout lòt komin yo tou, pou tout lòt kòlèg mwen yo tou. Ok. Avan nou frape pou di wi pou kandida pou non. Epi pati politik la li menm li chwazi kandida pa li. Sa vle di sa sou plan, sa de objektif li gade konpetans moun nan, li gade aksyon moun nan, li gade angajman moun nan pran nan sosyete a, li gade anpil bagay ki fè ke l mande yon moun pou kandida. Epi mwen menm moun nan tou te mande pa egzanp mwen menm m te poze tèt mwen kesyon, reflechi tou ki sa m kapab bay kòm èd, kòm bak, kòm kolaborasyon nan li menm tou. Aprè sa nou vin fè sa ki rele eleksyon yo fonksyone ke lè tout 24 moun yo chwazi kòm konseye minisipal vin di wi, alò yo fè sa ki rele yon prezantasyon lis la piblikman pou di men ki moun ki pwal poze kandidat pou konseye minisipal. Epi chak moun, alafen, fè sa ki rele yon kanpay elektoral pèsonèl, avèk lide pa li, lide li genyen pou zòn lan, lide li genyen pou vil la, ki objektif li, ki sa l kapab chanje, ki sa li vle amelyore, pou ki sa li pote kandida. Lè w fin fè kanpay sa a, ou mete prèske, ou fè yon kanpay elektoral, ou mete omwen ennan Avan. Ou fè sa 1 an avan, avan yo pral eli, avan yo gen yon eleksyon ou mete 1 an de kanpay. Sa vle di pandan 12 mwa sa yo ou dwe montre ke ou gen yon objektif pou vil la, ou dwe montre ke kanpay nan ou gen yon lide. Sa vle di mwen menm lide pwojè pam pou vil la se paske m te gen yon vil ki te akeyi m kòm dezyèm kay ki vrèman gen yon envitasyon pou etranje ki. Li pa mal, men, menm si sa ki pa mal la, yo te kapab amelyore l avèk anpil lòt sèvis. E sa vle di m te genyen nan tèt mwen gen sèvis ke yo dwe fè plis pou etranje. Genyen bagay anplis ke zòn nan ke m te viv la ki mache byen ke yo kapab amelyore plis. Genyen pwogram elektoral mè la ke m te bay patisipasyon pa m, mete kèk pwojè andedan l tou. Lè m vin depoze l, lè m fin montre 12 mwa sa yo ke kapasite w, e e apa e pasyon ou genyen pou politik la li mache epi te gen eleksyon vrèman vre nan 24 moun ki te poze kandidati yo nou menm nou mwen kandidati nan pati demokrat pa m nan se nou 11 ki rantre se nou 11 ki rantre men menm se te sèl orijin etranje ki ladan l ayisyèn, nwa e orijin etranje an jeneral. E gen moun ki te nan politik avan m depi menm 20 tan, 25 an ki konnen zòn nan anpil paske yo pi yo pi aje, yo pi gran pase m, yo espèt nan politik ki pa rantre. Gen moun ki te kapab menm vann manman yo pou yo antre nan plas la, yo pa rantre. Paske sa vle di gen lè m te bay yon. yon sans, li te kreye yon kredibilite nan men moun ki t al vote pou yo, ki te, kòman yo di sa, ki te kwè nan pwogram ke m te prezante pou vil la, ki te kwè nan objektif ke m te genyen, ki te kwè nan entegrasyon nan, vwala, nan vizyon m te montre, nan vizyon m te bay, nan entegrasyon ke m montre m te entegre nan sosyete m ap viv la, yo te kwè nan mwen, yo vote m.

Kounye a la, kòman satisfaksyon an ye apati de pwogram ou avèk fonksyonman ou nan minisipalite a?
Bon, e, m kontan. Poukisa m kontan? Paske m jwenn sa ki rele yon espas pou m esprime m, pou, kòman yo di sa, m pa jwenn sa ki rele pòt fèmen. M jwenn ke, m jwenn yon gwoup ki vrèman, pou moman sa a, bon m pral prèske gen dezan depi m eli, Nou jwenn yon gwoup ki vrèman ouvè, ki disponib pou fè sa ki rele yon kolaborasyon de kilti diferan tou, paske chak moun nan gwoup la genyen yon vizyon diferan. Nou pataje vizyon nou, nou mete sou tab, m wè nou gen yon modalite, yon mòd de travay ki fonksyone. Epi m jwenn tou sa ki rele anpil disponiblite apati de majistra pa m nan, mè pa m nan, e sitou sou tèm ke m pote yo, sou tèm migrasyon, sou tèm etranje, sou tèm ke kiltirèl, sou tèm ke m pwopoze, m jwenn toujou yon apui nan gwoup pa m nan, m jwenn yon disponiblite nan yo, ke pa egzanp. Pa egzanp, m sot m sot depoze yon dokiman la a, sa fè kèlke jou, pa egzanp, m te di m antre depi m poko gen dezan m antre nan politik italyen nan nan vil kote m ap viv. Men nan menm moman an tou, mwen menm m se yon pon ant Ayiti e e e Itali. Se vre se Vwala. Se vre se pa Ayisyen ki vote m men mwen menm m toujou rete Ayisyèn. Sa vle di mwen menm sa vle di mwen menm m toujou sansib pou peyi m, m toujou sansib ak difikilte k ap Ayiti ap viv nan moman sa. Alò m te mande yo pale ansanm avèk gwoup fanm nan, yo konnen santiman pa m ke m sansib nan moman sa pou Ayiti tou. M te di, bon, nou dwe pote yon dokiman sou Ayiti, m te anvi pote yon dokiman sou Ayiti paske kominote entènasyonal la fè tankou yo pa wè, yo pa tande, yo pa pale sou Ayiti. Paske nan moman sa gen lòt. Vwala. Paske gen lòt priyorite, gen lòt gè, gen lòt kesyon de enterè ekonomik. Ayiti, poukisa Ayiti kòm tout lòt 56 lòt peyi ki nan konfli de gè yo, pa gen moun k ap pale de yo tandiske nou nan menm difikilte, e viktim ke nivo viktim nou genyen yo, nou nan lagè tou nou menm prèske, menm si nou pa nan lagè avèk yon lòt peyi.
Alò nou te fè, vwala, vwala. Alò m te. ta avèk gwoup pati politik pa m, m te detaye pwoblèm Ayiti nan moman sa a, paske se pa tout ki konnen pwoblèm yo, m te fè yon rankont, yon reyinyon, pale ansanm avèk majistra pa m pou esplike sitiyasyon Ayiti ap viv, yo sezi, yo pa t konn bagay konsa, yo pa t konnen ke Ayiti pa egzanp sa a nan moman sa a l ap viv, sitiyasyon ke l ap viv. Sa ke san de gang, a ke san de difikilte ti moun, tout pwoblèm ki genyen, perèz, avyon pa vole, m pa ka al nan peyi m, yo pat konnen bagay konsa. Yo pat konnen bagay sonsa. Alò, m te esplike sitiyasyon pwoblèm yo, epi m te di yo m genyen yon lide pou pote yon òd di jou kanmenm pou diskite, pou mete sa devan opozisyon, pou mete sa devan gouvènman italyen. Alò, vrèman vre, yo fin fè yon dezèdtan randevou ansanm avèk yo. M rakonte yo difikilte yo, epi yo di m, bon, enben n ap travay sou sa, kòmanse travay detaye sou sa vrèman vre. Ki sa m fè? M mande yon lòt depite ewopeyen, m di, m, avan m al nan minisipalite, yon ti komin, m ap chèche yon lòt gwo èd ankò, m pale avèk yon palmantè ewopeyen ki se yon depite, m di, pou l fè yon entèvansyon pou mwen, si l kapab ede nou fè yon entèvansyon sou Ayiti, paske depi anpil tan nan palema ewopeyen, yo pa nomine Ayiti. Se pa paske m vle pa paske Nadou men paske Ayiti gen difikilte m te esplike y tout pwoblèm ke gen an Ayiti nou te verifye ansanm tout fon verite egziste sou pwoblèm yo avèk masak de kabarè tout pwoblèm ki sot pase yo te sezi yo menm tou yo menm yo pa konn bay konpa sou Ayiti alò li di m wi l ap fè sa vrèman vre an septanm pase li fè vrèman yon òd di jou pou mwen nan. nan palmantè ewopeyen kote l mande yon entèvansyon imedyat pou yo entèveni sou Ayiti sou pwoblèm yo pou yo kapab regade ansanm sitiyasyon Ayiti. Alò, jedi pase sa a, m byenman vre, m sot diskite dokiman òd di jou m sot pote nan minisipalite a kote l make ke Dokiman sa a, majistra pa nan oblije al pote l, kòman ou di sa, voye l bay gouvènman italyen pou yo kapab omwen poze yon moman sou dokiman sa a pou yo kapab al li l pou sitiyasyon ki an Ayiti pou gade an fiti ke sa m mande ladan l tou pou yo gade èske nou kapab jwenn sa ki rele yon fason pi devan ant manda avan manda m fini pou nou gade sa nou kapab fè yon sòt de Kolaborasyon de koperasyon nan fiti se objektif mwen, omwen sa ki rele yon pak amitye, yon jimelaj, yon bagay ki san, se sa m ap travay sou dokiman sa. Sa vle di pou mwen menm, se youn nan premye bagay ke m santi m trè kontan ke m te fè nan manda sa a paske, M espere ou ouvri sa ki rele yon ti limyè sou Ayiti kote moun ki pat konnen oken sitiyasyon ki Wi, wi, wi, wi, yo rat konnen, omwen yo gen yon ide de sa k ap pase a. Ok, trè byen. Mentnan, etanke yon Ayisyèn, ou se yon eli, ann di nan yon peyi ewopeyen, donk ou rive ou ap viv an menm tan tou sitiyasyon Ayiti a, bon, si w ka rive prezante yon dokiman w ap chèche solisyon pou Ayiti, sa vle di Sitiyasyon Ayiti a li menm tou, li aji sou ou menm. Kòman ou konprann manda cpt a k pral vini la a, kòman ou konprann 7 fevriye ki pral vini la a, ki peyi sa jiska mentnan pa gen moun ki konnen sa k pral rive ladan l? Kisa sa entèpele ou, kisa sa di pou ou? E kisa ou ta swete tou ki pou ta fèt nan peyi a 7 fevriye k pral vini la a? Mwen menm sa kòman mwen di li enkyete m tou paske kòm tout ayisyen tout ayisyèn ki viv ni an ayiti ki viv ni deyò 7 fevriye se yon dat ki toujou kòman ou di sa ki toujou toumante nou paske se toujou yon jou yon sipriz ke chak moun ap tann men nou pa konnen kisa kap rive se tankou nap tann yon jou ki gen solèy ki gen lapli men kounye a avèk Avèk bay tanperati ou kapab dekouvri si l ap gen lapli, si ap gen solèy men pou Ayiti se tout yon bagay son enprevi. Sa vle di mwen menm m panse avèk sa m te kapab swete Ayiti e m swete sitou kenenpòt pati politik li kapab dwe ye a, daprè mwen menm sa ke yo dwe fokis, yo dwe fokis sou yon sèl bagay daprè mwen menm. Se yon. Yon kesyon pou yo poze yo tout moun pou di kòman pou nou fè pou nou debloke sitiyasyon Ayiti a nan moman sa a. Paske toutotan nou pa debloke avèk yon sitiyasyon kriz ki mennen nou nan istwa sa jodi a ke nou wè pire de pire sa nou kapab rele sa paske nou pa chak jou se toujou yon sipriz pou nou li toujou pi mal. M panse nan sitiyasyon sa a, sa k ap bon pou nou se tout moun poze tèt yo yon kesyon pou nou konnen kisa k ap pi bon pou Ayiti nan moman sa. Sa vle di mete tèt ansanm. Sa nou te fè avan yo, yo pa fonksyone. Yo pa fonksyone. E sa vle di nou dwe chanje yon lòt fason pou nou kapab gade si peyi a sa men sa depan se si vrèman vre e moun yo renmen peyi a paske m gon dout. M gon dout sou sa paske m gon dout sou politisyen ayisyen èske vrèman vre yo renmen peyi yo paske. Mwen menm, egzanp m ap suiv nan politik bò isit, ni lokal, ni nasyonal, si w renmen peyi w, nòmalman, an premye, tout moun ap mete a dispozisyon de moun yo, de pèp la. Se pa vrèman len rayi, se pa rayi lòt, men se chèche yon objektif, si yon bagay ki jis. Pwoblèm ki genyen, kesyon an, ki objektif nou nan jounen jodi a? Sa vle di, sa k ap pase Ayiti la a, poukisa e kisa nou vle vrèman vre? Sa vle di se youn nan kesyon ke nou dwe poze tèt nou. Epi yon dezyèm bagay ke yo dwe ale nan kout de kasasyon paske mwen menm Ayiti gen yon konstisyon, gen yon konstitisyon ayisyen ki egziste e li klè. Daprè mwen menm se youn nan bagay ke tout moun dwe poze tèt yo kesyon, yo dwe fokis yo sou sa e m swete yon deblokaj ak sitiyasyon sa ki kote ki kapab genyen yon eleksyon ki jis, ki jis pou peyi a e pou pèp la e kote yo kapab kite ban nou yon ti chans kote peyi a kapab avanse. Daprè mwen menm se sa m. M swete nou, m swete pèp la, m swete peyi a pou nou tout tou. Se sa m panse. Trè byen. Ok, Majistra Iliana, pa rapò a Kou de Kasasyon ou sot mansyone a, men kòm ou konprann Ayiti genyen kominote entènasyonal la, sitou yon gwo enstitisyon ki rele tèt li Core Group ki reyini yon pakèt anbasadè Se yo menm kap deside pou Ayiti, se yo kap pase lòd, se yo kap fè chwa, nenpòt ti bagay se pran sanksyon, pandan se tan yo vyole sa n rele Konvansyon Vyèn 1900 la, lane 1961, nan zafè relasyon diplomatik e konsilè. Malgre yo konnen yo vyole l, epi yap fè Ayisyen yo vyole l, epi pou yo menm sa pa vle di anyen, kòmkwa yo pran Ayiti a kòm peyi pa yo, kòm teritwa pa yo, kòmkwa Ayisyen pa gen dwa deside. Ou menm, ou, kòm Italie pa fè pati de Core Group, men si Italie ta fè pati de Core Group, ki youn nan reyaksyon ou t ap fè pou ta kapab fòse anbasadè italyen an pou l ta kite Core Group sa a, pou l pa fè enjerans lan ann Ayiti? Ki sa ou t ap fè kòm aksyon? Mwen menm, m panse aksyon ke, se pèp la ki ta dwe fè l, pèp la, paske se pa yon sèl moun oubyen yon ti gwoup moun ki ta dwe deside pou yon peyi. M panse yon desten yon peyi, li nan men pwòp pèp la menm, kòman m kapab di sa, paske se pèp la ki dwe deside pou fiti l, pou objektif li. Ou konprann sa m di la? Paske sa se yon bagay ke, sa se yon bagay ki enpòtan. M se si, paske te genyen deja yon komisyon pou tranblemann tè nan 2010, Fin sonje, jis a la fen, li pa se a la fen yo te deside pou Ayiti. Men jan nou wè bagay yo, yo pa t mache byen. Sa vle di gen deja yon egzanp ke gen de bagay ki pa mache si se moun ki deside l pou nou. Paske si moun deside pou nou, pou jous kounye a, sa vle di nou di nou nan libète, nou di nou gwen endepandans. Kesyon an, èske vrèman nou gwen endepandans vrèman vre kòm pèp? Dapre mwen menm, se yon kesyon ke nou te poze.
Si chak Ayisyen, chak moun te panse, èske vrèman nou nan libète? Èske vrèman vre nou endepandan? Alò, m kwè repons la ap soti ladan l, si nou poze tèt nou kesyon nan tout sijè, nan tout kesyon politik yo, si nou mete sa an fokis o milye de pwen sa nou panse, m kwè repons la ap soti. Paske si nou wè egzanp ki te pase, gen de bagay ki pa mache, fòk ke nou panse ke dwe gen yon chanjman. Men chanjman sa a se nan.

nan konsèy minisipal vil Torinese a? Ki dènye dat? Ki lè w ap gen pou tounen nan eleksyon la a? A, 2029.
Gen ti tan toujou. A, gen bagay. Gen bagay nan men w. 2029, èske w prevwa kanpe la oubyen w prevwa ale pli lwen? Èske w ta gen entansyon ale menm kòm depite, non? Oubyen jis kòm konsèy minisipal? Nou pa janm konnen non, paske politik se toujou on ne sait jamais jan nou di, on ne sait jamais paske isit gen on diferans ki genyen ant politik ayisyen. Diferans politik ayisyen se Ayiti pa egziste, isit pa egziste ti politik gwo politik. Paske tout moun gen menm dwa ou konseye minisipal ou. Ou adjwen, ou depite, ou gen menm, yo koute w menm jan. Sa vle di, pej la, nan sans dokiman w pote yo, fòmèl yo, yo dwe koute w menm jan. Men, gen yon diferans ke yon politisyen isit, sa vle di, li fè sa, se pa kòm travay. Li fè sa, se yon dwa sivik. Sa vle di, chak moun gen travay pa l deja. Sa vle di, si yon moun fè politik, sa vle di vrèman vre, Esepte moun ki bon, minis, yon moun ki, kòman ou di sa, ki prezidan la repiblik ou byen sa, sa vle di moun sa vrèman vre li ap pasyone de sa l ap fè, li gen yon lide, yon ideyoloji sou politik la, yon dwa sivik si l vle, men nan menm moman an tou li gen yon travay pa li ki pwofesyonèl, sa vle di pase politik li se yon lòt fason. Pa egzanp mwen menm, mwen menm travay mwen, pwofesyon m se deja medyatris kiltirèl.
Li melanje ak politik la, sa se pwofesyon m, sa vle di nan odisyon pou etranje ki mande azil oubyen ki gen pwoblèm dokiman, m konn tout pwoblèm sa yo sitou fokis mwen sou dwa imigrasyon non, sa ki rele nan sa yo rele medyatris la, sa vle di l konekte avèk politik mwen, sa vle di M panse ke avan kòman ou di sa 2029 la fini m panse gen anpil bagay ankò ki kapab fèt sitou avèk politik nasyonal la paske nou nan yon politik nasyonal Italie kounye a la ki pa fasil men se pa sèlman an Italie se yon pwoblèm mond entènasyonal li ye paske kounye a e ki fèm di sa se paske Imigran an kounya imigran an se pwoblèm tout mond lan ye. Wi byen sur, byen sur.
Yo pou tout politik se konsa kounya la. Sa vle di nou menm ki an Italie kòm politisyen on bèk grad ki soti etranje, ki itranjè, sa vle di se on konba kontini li ye. Sa vle di se on pasyon, ou konprann sa m di la, se on pasyon li ye. N ap konbat pou nou kapab jwenn sa ki rele o mwen.

nan vil lakay ou an Itali, yon relasyon ville soeur ant Port-de-Paix avèk Città di Settimo Torinese, kòman ou ta renmen konprann sa, pou 2 vil sa yo ta kapab relye yo, ant Port-de-Paix avèk Settimo Torinese, nan relasyon ville soeur entènasyonal? Mwen menm, m espere, m espere, jan m te di w avan, ke m depoze dokiman fòmèl sa, òd di jou sa, ke l make ladan l, ke m detaye yon pwen espesifik, objektif mwen se. yon demen, yon fiti, nan objektif la se Pòdepè oubyen paske m toujou m pale de Pòdepè paske m soti Pòdepè e kapab vin fè sa ki rele yon yon se yon pak de damitye ant Sentimon Torinez e mwen menm se rèv mwen se sa ke m pral travay nan pwochèn semèn yo sou sa paske gon pwosesis trè long, kote ki kapab gen yon kolaborasyon de kooperasyon ansanm avèk vil sa oubyen li kapab gen plis vil ankò tou, li kapab gen lòt vil tou men se desantre kapital la chèche yon kolaborasyon ant 2 vil sa yo, yon kooperasyon pa sèlman pou sèti Montreuilnez e li kapab tou pa egzanp. pou lòt vil de Italie tou on sè jamè men se tra se objektif mwen se sa ke m espere yon fiti pou pou port de paix paske se yon vil m sòti men pwoblèm nan e se paske yo pale yo pa pale menm sou Ayiti Ayiti merite nan moman merite yon yon vizibilite an plis pou istwa nou paske sitou nan mwa sa se yon mwa ki ki rele black history month An epi nou merite yon respè de tout peyi, nou merite yon respè de tout peyi paske yo dwe konnen istwa Ayiti, yo dwe konnen kisa nou te fè, ki batay nou te fè, men ki kote nou ye la, men pou kisa jodi a ke nou abandone de tout moun an premye de pèp Ayisyen an menm an premye se nou menm an premye epi de tout lòt yo tou, sa vle di mwen menm m chè se sa ki rele bay yon. Limyè sou Ayiti, e sitou nan 2 vil sa yo, m espere yon fiti, yon jimelaj oubyen yon faz d'amistye nan fiti pou zòn Sen Simon e Ayiti. Majistra, dakò, mèsi. Majistra, m pran twòp tan nan tan ou. M ap di ou mèsi paske ou te aksepte reponn envitasyon mwen an. Swete ke nou pale yon pwochèn fwa. Donk, m swete ou pase yon bòn semèn, bòn fen jounen, epi n a pale okou de semèn nan. Mèsi anpil. Kenbe fèm. Mès anpil mès anpil a nou menm salye tout zòn nan tout moun yo epi bon travay pou travay nap fè du kouraj mèsi. Dakò mil mèsi vwala ebyen se te vwala se te majistra asistant Iliana Joseph yon pòtdepezyèn ki se ki an Italie donk se nan vil la se ti motorinèse.